Zanmi Fanmi Ann Wè Lakay, Gwo deblozay nan mitan Konsèy Prezidansyèl lan pou DG Rameau Normil. Yon konseye prezidansyèl sèmante si yo pa revoke Rameau Normil l ap demisyone. Prezidan Fritz Alphonse Jean ekri yon lèt A Premye Minis Alix Didier Fils-Aimé pou li sekwe aparèy jistis lan pou li mare tout vakabon ke entènasyonal la te sanksyone. Lè n ap pale de sanksyon, se moun ke Etazini, Kanada, Wayòm Ini te sanksyone. Nèg sa yo nou jwenn ansyen prezidan politisyen, òm dafè ki enplike nan sa ke nou gen la a, ki ta bay gang nan jaryèt, ki te enplike nan trafik zam, nan trafik minisyon, nan trafik de dwòg, zanmi fanmi nou yo. Ebyen, prezidan konsèy lan Fritz Alphonse Jean mande avèk premye minis Alix Didier Fils-Aimé pou ke li mare tout moun ke yo te sanksyone yo. Ebyen genyen mèt Lucmane Delille, ansyen minis de la jistis ki reyaji. Mèt Michael Delille deklare ke mesye yo pa fè anyen pou ranfòse lajistis. Mesye yo montre yo enkapab pou ke yo rezoud kriz ke nou gen la a. Li klè kou dlo kòk ke mesye sa yo dwe ale, nou dwe ranplase yo. Donk ranplase CPT an. Men kòman? Zanmi ansyen minis de lajistis lan, li pral eksplike nou kòman zanmi fanmi nou yo, ou pral tande koze. Men avan, ann gade sa ki genyen nan CPT an la a. Alò ke polis nasyonal lan li apèn ap kontrekare aksyon sanginè gwoup kriminèl ki pa sispann teworize popilasyon an, ebyen manb konsèy prezidansyèl lan yo divize pou yo kenbe oubyen pou yo voye ale nan tèt pnh lan Rameau Normil. Gen yon manb nan cpt an ki menm menase lap demisyone si yo pa voye Rameau ale zanmi fanmi nou yo. Selon plizyè sous, plizyè medya nan kapital lan, Le Nouvelliste, Entèwoje youn nan manb konsèy lan sou yon evantyèl demisyon de Emmanuel Vertilaire. Emmanuel Vertilaire, yon ansyen jij, ske yè nou te nou te pase e deklarasyon ke Moïse Jean Charles te fè sou radyo Magic FM ki di ke si mesye yo pa rezoud pwoblèm nan, paske l fè anpil revandikasyon, si revandikasyon revandikasyon pati pitit Desalin pa pase, ebyen li pral kanpe anfas cpt a. Donk aprè 1 an, aprè 1 an ke Moïse Jean Charles t ap byen jwi, nou wè ki kantite lajan ke cpt an li menm koute avèk fon piblik lan, pwèske chak nèg sa yo genyen yon sòm de 70 mil dola ameriken pwèske nan men yo chak mwa. Donk aprè 1 an sa, se kounya ke Moïse Jean Charles wè ke sa ke pitit Desalin t ap batay pa janm ka pase. Nou te pase audio an, nou te pase deklarasyon yo, si ke ou vle tandel ou ka moute sou chanèl lan wap jwenn video ke nou te pase hier. Ebyen reprezantan lan ki se Emmanuel Vertilaire yon ansyen jij fok nou diw ke lèl te jij nan okap donk misye se yon bon jij kel te ye bon jij donk pat gen aswodide la donk se yon nèg pwop kom jij. Men rive nan cpt an, nou vin jwenn ke Emmanuel Vertilaire vin enplike nan yon skandal de kòripsyon, skandal nou raple nou nan bnc kote ke Emmanuel Vertilaire, Smith Augustin epi Louis Gérard Gilles donk te al fè pòs sou ansyen direktè konsèy prezidan administrasyon bnc an, Raoul Pierre Louis pou l te kenbe pòs li, yo te mande misye yon sòm de 100 milyon de goud. Depi lò, ebyen Emmanuel Vertilaire, Smith Augustin, Louis Girard Jules, mesye sa yo, plizyè pati politik te mande pou ke yo ekate yo anndan Konsèy Prezidansyèl lan, donk yo te wè mesye sa yo se yon menas li ye pou Konsèy Prezidansyèl lan, o nivo de kredibilite de Konsèy Prezidansyèl lan, mesye yo te sipoze demisyone, ekate kò yo anndan. Konsèy la. Pati politik yo te fè mouvman, akò 21 desanm, e 2 te mande Smith Augustin pou ke li ekarte li. Akò 21 desanm te pwopoze 2 pèsonalite pou te ranplase Louis Gérard Gilles, men Moïse Jean Charles te kanpe rèd kou koko makak dèyè Emmanuel Vertilaire. Donk mesye yo te di se se mouvman politik k ap fèt, pa gen bagay konsa. Ebyen Emmanuel Vertilaire ki se reprezantan pati pitit Dessalines ki se yon manm trè enfliyan nan cpt an, misye menase pou l demisyone si ke yo pa revoke Rameau Normil nan tèt polis lan. E nou te tande se revandikasyon sa a ke Moïse Jean Charles te pale yè nan odyo nan entèvansyon ke l te fè nan radyo Magic 9 lan. Ebyen zanmi nou yo, tande koze. Gen youn nan cpt an ke Le Nouvelliste al entèwoje sou evantyèl demisyon de 2 jij, 2 ansyen jij, Emmanuel Vertilaire, ebyen misye di ke Emmanuel Vertilaire demisyone. Paske l di pwoblèm ensekirite Ayiti an, li pa pwoblèm de Rameau Normil. Donk se pou l ka asire ke l ap defann Rameau Normil, li kore direktè jeneral pnh la. Ebyen, selon manb enfliyan sa a ke jounal Le Nouvelliste an pa site non li, ki nan cpt an, ke Nouvelliste te pale avè l lendi ki sot pase la a, dan la sware, Abel di ke peyi an li afebli e l fè fas aktyèlman de krim transnasyonal e li afebli ankò plis kote leta avèk trafik de dwòg, trafik dògàn, trafik dam e de minisyon. Se nan sa ke n ap viv. Jounen jodi, malerezman gen moun ki pa konprann nati pwoblèm nan. Ramon Normil DG lapolis lan pa gen anyen a wè nan sa ke nap viv aktyèlman la, se sa ke li ajoute zanmi fanmi nou yo. Li di sa ke kap di, sa kap mande demisyon Ramon Normil yo se paske yo inyore sa kap fèt la. Misye di peyi an li nwaye nan yon kesyon de dilè nasyono e entènasyonal. Donk li di ke nou dwe. konnen kòman pou nou fè fas avèk sitiyasyon sa a. Ebyen, manb Konsèy Prezidansyèl lan te pale avèk jounal Le Nouvelliste. Yon lòt kote, selon sous rapòte ankò, genyen kominote entènasyonal lan k ap mete presyon zanmi fanmi nou yo sou cpt an pou ke yo aji pou yo aji kont tout aktè prezime ki te enplike nan kesyon de finansman de gwoup kriminèl ke yo te sanksyone nan peyi Dayiti. Sètadi, sa Kanada te sanksyone yo, sa Etazini te sanksyone, sa Loni te sanksyone. Selon yon kominike ki pibliye lendi swa, gen Konsèy Prezidansyèl de Tranzisyon an, ki raple avèk enstitisyon jidisyè yo obligasyon pou yo sezire tout dosye ki konsène tout moun ki endekse nan diferan rejim de sanksyon entènasyonal yo. Atravè yon korespondans ki adrese dirèkteman a Premye Minis peyi an, Alix Didier Fils-Aimé, Prezidan Konsèy lan, Fritz Alphonse Jean, li mande pou pran mezi ijan pou mobilize enstans jidisyè yo pou ka statye yo sou dosye sa a. Demach sa a li vize pou ke yo garanti respè angajman entènasyonal anvè Ayiti an matyè de lit kont kòripsyon, blanchiman dajan, vyolasyon de dwa moun, se sa ke kominike a li menm li rapòte. An n fon ti rete la paske nou tann anpil kòmantè, gen kòmantè ki ta fè konnen ke sa ki vin la a kounye a, sa ke Prezidan Fritz Alphonse Jean mande avèk. Premye minis Alix Didier Fils-Aimé an, se yon fason pou l mete 2 pye l nan yon grenn soulye. Kòman mete pye l nan grenn soulye a? Ebyen zanmi fanmi nou yo, otou de premye minis lan, Alix Didier Fils-Aimé, enben misye genyen yon pakèt moun ki gen gwo sanksyon sou do yo. Pa egzanp, ansyen senatè Nenel Cassy, ki sanksyone pa Kanada, ki sanksyone pa Etazini. E ankò, kòm sektè prive an te sipòte l anpil, pa bliye nou genyen André Apède Nou gen yon pakèt lòt gwo nèg kap fè biznis nan peyi Dayiti, òm dafè ke Kanada, Etazini te sanksyone pou relasyon ke yo genyen avèk gang. Donk lè w mande premye minis lan pou ke li rive sou mesye sa yo, eske se pa voye yo voye premye minis lan al frape nan yon gwo miray pou montre ke misye pa kapab fè travay ke nou mande l lan epi pou ke nou revoke l? Sa se sa kòmantè yo di zanmi fanmi a nou wè lakay. Wap dim sa ou panse nan kòmantè anba video an. Dim sa ou panse. Donk nap nap diw kèlke kòmantè men tou mesye yo siw mande premye minis lan pou ke li mete tout mouvman tout enstitisyon jidisyè yo an mouvman men nou pa wè kenn aksyon konkrè ki fèt onivo de lajistis nan enstitisyon sa pou ranfòsel. pou ranfòse l pou ke li bay jistis lan tout kapasite pou ke li mennen jan de operasyon sa yo san difikilte, san kontrent, san entèferans, pa gen kenn anyen ki fèt. Se rezon sa ke nou pral fè w tande deklarasyon de ansyen minis de lajistis lan ki se Mèt Lucmane Delille. Lucmane Delille pase de reprezantasyon e mèt Lucmane Delille lè ke li te nan nan tèt minis jistis lan misye te fè yon gwo travay o nivo de matisan e petèt si Lucmane Delille te la toujou nou pa ta kwè ke nou ta pèdi matisan oubyen pèdi tout tèritwa sa yo paske li te gen yon metòd ke li te aplike mesye yo te kòmanse mande padon e n pa kwè n t vrèman n pa kwè n t ap rive la a. Bert Lucmane pral pale zanmi fanmi nou yo. Men avan fòk nou diw ke konsèy prezidansyèl lan li souliye nan kominike an fòk nou diw zanmi fanmi Ann wè lakay yo konsèy prezidansyèl de tranzisyon an souliye nan kominike an rapò ki detaye sou aplikasyon de desizyon sa yo dwe fèt nan yon meyè delè. Fòk nou di w payalèlman gwoup kriminèl yo kontinye ap pini popilasyon an, yo kontinye ap kontwole plis teritwa toujou, notamman Pòtoprens epi tout zòn avwazinant yo. Nèg yo ap frape toujou, nèg yo kontinye avèk egzasyon sou pèp la. Men CPT an nan mwen k nan pale la a, li divize sou. Revokasyon non Rameau Normil. Depi lè ke Alix Didier Fils-Aimé pran tèt Primature lan, misye te antre nan yon demach pou ke li ranplase Rameau Normil. Kòm kwa Rameau Normil pa ka delivre machandiz lan, tout ekip li an te menm pwopoze ansyen DCP a, Alain Auguste. Donk Alain Auguste, nou raple nou, ki te prezante devan komisè gouvènman Pòtoprens lan akoz ke non l ta nan rapò dcpj te pwodui sou kesyon de Magalie. e abitan. Donk misye yo ranplase l nan tèt dcp a. Donk Alixdie Fizeme e pwoblèm ensekirite an se Rameau. Bon li menm ke Rameau pat ka bay pat ka bay rezilta. Donk dosye sa a te vin fè genyen gwo divizyon tou nan kesyon de e se CSPN nan. Paske CSPN nan se e se DG lapolis lan, se premye minis lan. Donk nou wè ke premye minis lan te vin moute yon task force ki itilize dwon. E tou sa ke lapolis la pa gen kontwòl dwòn yo, dwòn yo lage nenpòt kòman, ebyen kòm si ou wè dwòn yo se kòm si se anmerde yal anmerde mesye malgre ke yo tiye yon pakèt bandi se vre men prensipal bandi yo, gwo chèf yo, yo toujou la paske yo te ka itilize dwòn yo pou atake mesye yo nan fyèf yo pou yo elimine yo tankou wap gade atak ki te fèt sou Izo an atak ki te fèt sou Babekyou an mande poukisa nèg sa yo pat mouri nan moman an ok se ti djab nèg yo ki fè yo pa mouri ou pa men mesye yo te arive sove de atak dwonn sa yo men depi lò ke dwonn ap tonbe dwonn ap tonbe men bandi yo kontinye ap frape bandi yo kontinye vin pi move yo menm arive pran depatman nan moman ke nap pale la ebyen ta sanble vin gen yon antant nan CSPN nan antre antre chèf polis lan avèk premye minis Alix Didier Fils-Aimé pou itilizasyon de dwon yo, dwon kamikaz yo. Men o nivo de cpt an, o nivo de cpt an bagay lan poko poko ok paske paske Emmanuel Bertilaire li menm misye menase pou ke li demisyone si ke yo pa si ke yo pa yo pa revoke Raymond Normil. Demisyon demisyon misye an tap byen bon pou cpt an paske selon anpil aktè prezans 3 mesye sa yo anndan cpt an donk li deranje fonksyonman de cpt an donk imajine w ke Emmanuel Vertilaire demisyone donk li tap yon bon afè pou cpt an pou tou debarase de youn nan 3 nèg sa yo te bezwen debarase paske N ap raple nou genyen Lestid Vòltè ki te di ke yo pa t genyen ase de bagaj politik pou ke yo te ranplase nèg sa yo ki te enplike nan dosye bnc an zanmi e fanmi nou yo. Donk sitiyasyon an li stil rete tandi anndan cpt an. Nou wè gen pati politik Viv Ayiti k ap mande demisyon de Rameau Normil, menm jan avèk yon pakèt lòt moun nan sosyete sivil la k ap mande demisyon Rameau Normil. Ebyen presyon an se anndan cpt an kap fèt la men nou wè ke genyen Fritzal Fonjean prezidan cpt an enben misye li mete 2 pye premye minis lan nan sèl grenn soulye kote ke l mande pou aplike sanksyon yo aplike sanksyon donk imajine se patnè de kòmès li ki enplike nan kesyon de trafik zam e tou se pwòch li tankou Nenel Cassy ki nan anviwònman an pou yo ta arete. E pa bliye tou gen 2 konseye prezidansyèl, n ap pale de ansyen senatè Youri Latortue, ansyen senatè Joseph Lambert, mesye sa yo se 2 konseye pou konsèy prezidansyèl lan, nèg sa y ap konseye prezidans lan, ebyen mesye sa yo tou yo nan kouri si vrèman lajistis ap rive sou mesye ki gen sanksyon sou yo. Sètadi ke se tout Se tout anviwònman, ni konsèy lan, ni laprimati ki ta nan pwoblèm si ke vrèman yo ta aplike sa ke yo di yo pral fè a. Men gen anpil obsèvatè ki di tou, si konsèy lan vle fè yon aksyon ke l fè l, li pa bezwen nan pale. Paske nèg yo pale twòp, pa gen anyen ki arive fèt. Se sèlman pale met la, pale met la. Nou tèlman pale, nou pa ka tande pawòl ankò. Se kounya se aksyon nou bezwen, nou pa bezwen pawòl. Avan ke mwen rantre nan deklarasyon ke Mèt Lucmane Delille fè jodi an la, an repons sitou avèk avèk kesyon pou pou sekwe sekwe enstitisyon jidisyè lan pou ke yo arete tout nèg ki gen sanksyon, epi lenkapasite de Konsèy lan pou ke li rezoud kriz sekirite an. E nou pral tande kisa ke li di. Men, ann fon rive Etazini, kote ke gen yon nouvèl ki tonbe, se pou konpatriyòt ayisyen yo ki sitou Etazini kap viv, e ki anpil tou ki anba gwo presyon sou kesyon de tps, ebyen gen yon pwojè de lwa la ki sòti, pati repibliken an nan chanm depite an, nou te ka di, pati reprezantan an, Ebyen yo pwopoze yon pwojè pou fè kèk regleman nan o nivo de imigrasyon ke nou pral gade. Men fòk nou di yo ke Prezidan Donald Trump li te siyen yon egzekitif òdè, executive order, pou kesyon de moun kap kondwi truck o Zetazini. Ebyen 28 avril la, ayè, ebyen ayè Prezidan Donald Trump li te siyen yon egzekitif òdè kote ke li. Donk yo mande pou ke tout pwofesyonèl, pou moun kap kondwi truck yo fòk ke yo pale anglè, fòk moun sa yo pale. Li bay otorite avèk depatman de transpòtasyon pou li yo revoke, pou mete hors service tout moun ki pa pale anglè. Ebyen, Executive Order sa a, li vini pou ke li ranfòse, fòk nou raple nou ke genyen yon Executive Order ke Donald Trump te pran, prezidan te pran pou ke li fè anglè lang ofisyèl Ozetazini. Ebyen, pou kore sa, pou plizyè enstitisyon la pou ke pou ka pou vin fè pati ladan yo, fòk ke ou pale anglè. E fòk nou di yo ke Executive Order sa a li tou revoke Donk, yon egzekitif òdè ki te pran an 2000 sou Prezidan Bill Clinton kote ke yo te mande pou yo te ede, ok, pou yo te ede moun ki pa pale angle yo, donk, moun ki pa pale angle yo. Ebyen, aktyèlman la a, donk, si ou pa pale angle, e si ou pa pale angle, donk, ou pap ka kondwi truck Ozetazini. Pa bliye ke nou gen yon pakèt. Konpatriyòt nou, yon pakèt zanmi nou donk ki te lanse yo, ki te apèn rantre nan Biden, donk mesye yo te jwenn lisans CDL yo epi yo al kondi tchòk. Gen anpil ki pa pale angle vrèman men akòz eksperyans de kondi yo nèg yo te arive pase men kounye a la fòk ke ou pale angle. Donk se pa sèlman konpatriyòt nou yo gen lòt moun Spanish yo tou pral nan pwoblèm paske gen yon pakèt Spanish Etazini ki pa pale anglè zanmi e fanmi nou yo nan kesyon de kondwi truck lan. Donk gen moun la petèt ki ka pèdi djòb yo petèt si yo pa pale anglè. Men nou konnen ke majorite ayisyen yo degaje yo kanmenm an anglè. Nou pa konnen tès sa a kòman l pral ye. Donk fòk ke si se tès pou ke ou li, pou ou ekri anglè an, donk fòk ou gen yon score pou pase. Fòk ou gen yon score pou pase pou pase tès sa a. Eske vrèman gen anpil moun eske y ap pase tès la. Donk se, se executive order ke Prezidan Donald.